Lafyèv la ap monte ekstrèmeman wo dènye jou sa yo otou de la seleksyon nasyonal. Ayiti, tankou n konnen l, bat ekip Nikaragwa a 3 gòl a zewo nan Managwa. Viktwa sa a, konjige a match nul zewo zewo Kosta Rika fè kont Ondiras, mete seleksyon nasyonal lan a la premyè plas nan gwoup lan. Se yon bèl pozisyon pou Ayiti a 3 joune de la fen nan eliminatwa sa. Nou ankò a 3 match pou n konnen si Ayiti ap kalifye pou koup du mond la ou pa. Se efektivman yon faz ase enpòtan. Seleksyon nasyonal la ap jwe pwochen match li lendi swa kont ekip Ondiras la lakay Ondiras. Lakay Honduras se toujou cho ok se toujou trè cho lakay ekip Honduras lan Honduras ki tankou m ta di w la sispèk sispèk tou paske seleksyon nasyonal lan te fè yon 0 0 deja kont li e Ayiti pat jis fè yon bèk kont Honduras 0 0 sa li konfime nan 2 pwochen match yo lè l fè nul kont Kostarika a 3 3. E lè li al bat ekip Nikaragwa 3 zero se kòmsi m ta di w ekip ayisyèn nan di li vin pou bon se pa t on kou l te fè. Nou pral jwe ankò kont Ondiras. Èske n sonje match ale zero zero Ayiti Ondiras la? Pou nou k pa t sonje kite m raple nou ke se t on match ekilibre k anpil bagay ki te pase nan match sa. Match sa te fèt Kiraso nan on stad ki te Sonic Creux, on stad ki te pratikman vid. e se te premye match Ayiti nan kad dènye faz eliminatwa koup di mond sa, premye match tou pou Onduras. Match sa te fini 0 0, on match ki te globalman ekilibre. Si n ap sonje byen se te se te premye match Jean Rickner Bellegarde nan ekip nasyonal la, ok, e misye ki t ap fè on prezans De debi trè remanke, paske anpil moun ta pretann prezans se Bellegarde ki soti nan Premier League la an Angletè. Misye pa t desevwa sou premye match sa a, l te fè yon bon match. E prezans misye te trè klèman, te evidan pou tout moun ke enpòtans misye, enben, li bon ke n gen misye anndan teren an. Se yon match tou kote seleksyon nasyonal lan te, avèk Frantzy Pierrot, gen 2 okazyon. Se pa t de okazyon an nò, m ta ka di, men se te de okazyon ki te kapab mennen gòl pou seleksyon nasyonal la, men malerezman Frantzy Pierrot te rate fas a fas sa yo. Te gen yon 1 kont 1 epi te gen yon repriz de tèt ki te pase deyò. Se te Alexandre Pierre ki te gadyen nou lè sa a, donk nou wè ke seleksyon nasyonal la jwe 3 match, pratikman gen 3 golkipè diferan. Alexandre Pierre jwe premye match la, dezyèm match la Duverger jwe l, twazyèm match la Placide jwe l. Gen kanmenm yon. Se de sikonstans ki mennen wotasyon sa a. Deja Alexandre Pierre te jwe premye match la paske Placide pa t la. Dezyèm match la Alexandre Pierre vin ale, Duverger oblije jwe l. E twazyèm match la Placide tounen. Donk Placide, kapitèn ekip, pran plas li kòm gòlkipè. Match sa a tou kont Ondiras, lè n fè zewo zewo a, gon atakan ondiryen ki rele Bengoutche ki te ekstrèmeman prezan ann atak e a 2

Se Honduras ki te genyen yo, map raple nou yo te choute sou ban transvèsal nou, e te gen yon kout tèt, men vrèman yon kout tèt lib de kapitèn ekip Honduras la menm Flores ki te pase vrèman akote men misye te fè kout tèt la pou kò l, misye sote pou kò l li fè kout tèt la, nou te ka cho sou aksyon sa. Men map raple nou tou ke Ayiti te gen yon sipèb okazyon pou l te make nan match sa a, lè Fortuné, Yacine Fortuné, ki te rantre an kou de je, misye te fè yon trè bèl rantre, yon premye kwochè, yon dezyèm kwochè, epi frap lan ki te pase akote. Misye te kreye yon bèl okazyon nan jwez, men malerezman finisyon an pa t genyen otan de kalite. Domaj, men se te kapab yon bèl gòl pou Fortuné ki tap fè nou du byen kont ekip Honduras lan. Li klè ke sou match sa ke nou te wè a lale a, mwen te fè yon video, mwen te pale de sa, nou ka remonte nan ansyen video m yo sou paj sa, sou platfòm sa, kote m te di ke sa m wè a, Honduras sa pa montre ke l si pi fò pase Ayiti ke sa. Paske lè nou tap antre a, nou rantre sou la pwent dè pye nan dènye faz eliminatwa lan, paske nou te rete sou yon move Gold Cup, sou yon rakle kont Curaçao. Donk, Son ekip ke anpil kritik sou seleksyon nasyonal lan, lè nou jwe match sa kont Honduras nou fè 0 0 a, m di ah sa son bon rezilta e son rezilta ki montre ke gen espwa pou seleksyon nasyonal lan. E kèlke pa, espwa sa al konfime paske gade jodi a, nou lidè nan gwoup sa. Donk vwala, mwen kwè ke se yon ekip Honduras ki pral jwe yon gwo match kont Ayiti, Ayiti pral jwe yon gwo match kont Honduras, match sa sanble tankou m ta di w la yon final anvan lè. Paske pou le moman, se 2 meyè ekip ki gen nan gwoup sa a. Mentnan ke tout moun deja jwe kont tout moun, Ayiti gen 5 pwen, Onduras gen 5 pwen, li parèt yon veritab match ki kapab tou vle di yon sòt de demi kalifikasyon pou la koup di mond pou ekip ki genyen an. Paske si nou genyen, sa ap vin mete nou a 8 pwen, n ap vin amelyore ankò plis toujou diferans gòl nou parapò a Onduras, e ap rete nou Nikaragwa e Kostarika dèyè. an novanm e Nikaragwa a sanble se pral sandriyon poul lan, le peti pwosè ke tout moun ap bat lan. Ann ta di ke n genyen Nikaragwa nan dènye jounen an, sa fè 6 pwen de plis, donk match Ondiras la plis match Nikaragwa a, sa gentan mete w a 11 pwen. Donk, si kounye a w ka fè yon nul kont Kostarika sa fè w 12 pwen, a 12 pwen mwen panse ke ekip Ayisyen an ta sipoze kalifye kòm premye a 12 pwen. Donk, match Ondiras la k pral vin la a, Menm kalkil sa a nou fè pou Ayiti a, Ondiryen yo pwobableman ap fè l. E se sa k fè m di ke match sa a, ekip ki bat lan genyen vrèman anpil anpil chans pou l kalifye pou koup di mond lan. Se yon match, se yon veritab match kle k pral jwe. Sa a se vrèman, se yon gwo batay. Se yon gwo batay. Evidamman ret 3 match se 3 final, paske ou pa ka di ou pral bat Ondiras tou epi pye w pral glise kont Nikaragwa. Lè sa a viktwa Ondiras la p ap sèv anyen. Se 3 final. Pa gen kenn lòt jan w ka wè l. Se 3 final. Men, piske n ap pran match yo Match apre match, etap pa etap, lapwochèn etap etan se duèl lakay Ondiryen yo, se on match a tou kase, se on match pou Grenadye yo degaje yo e genyen. E nap raple ke ekip Ondiras lan, jwè li yo esansyèlman ap jwe nan chanpyona Ondiryen an, nan on klèb ki rele Olenpya, ki se on klèb ase enpòtan nan peyi sa a. Yo gen jwè nan Kosta Rika, yo gen jwè nan chanpyona Arabi Sawoudit la, yo gen jwè nan Sèltik Glasgo la. Anyen k paka fè nou pè, pa gen anyen k pou fè nou pè la a. E mwen kwè ke si nou te rantre nan dènye faz sa avèk kèlke dout, jodi a pa ka gen dout sou nivo seleksyon nasyonal sa. E m panse sa son bon bagay li ye pou mantal mesye yo. E jodi a pa ka gen dout sou ekip sa pi fò pase nou. Eske ekip sa, eske n ka bat sa? Pa gen moun, pa gen moun ni nan seleksyon an, ni otou de seleksyon an, ni nan gran piblik lan k ap panse konsa. Ok.